Bonjou bonjou bonswa tout moun byenvini sou chanèl prefere ou la jodi a nou pote yon lòt videyo pou ou men avan menm ke nou kòmanse n ap remèsye tout nouvo abòne nou yo e n ap travay de jou an jou pou nou kapab gen plis ke sa ke nou genyen mezanmi videyo jodi a Li pa etranj pou pèsonn ke atis anpil moun renmen ki se Wid arive demisyone malgre tout siksè nou konnen li fè nan djaz sa. Mezanmi ann al tande vrè rezon ki koz atis la kite. Bay kite ka brother janm di w lan men sa fèm mal anpil paske m renmen zenglen anpil se djaz mwen brother se kèm. Se kèm. Dayè m di w sa deja, si m pa t renmen Zenglen, si se te pou lajan pou dayè, m pral di w yon bagay, albòm fèt ou konnen m pa janm jwenn yon dola, malgre tout sa k pase m pa jwenn yon goud. Jiska prezan? Jiska prezan yon goud.
E m pa t janm te konn touche byen tou. E m kwè m te vin nan emisyon sa yon lè, m te fè yon entèvyou, m te di sa, ke moun pa konprann. Donk, e pa lajan k t ap fèt. Bon, si pa gen anpil kòb k ap fèt, se love, poukisa n pa ka fè bagay yo jan pou nou fè yo? Brother, m pa fè yon, tande, m pa fè yon goud, brother.
M pa fè yon goud. M pa fè on dola. Sètadi tout travay nan studio a se pou lè w jwe sou stage. Mal gen mizik yo pa banm kredi sou yo e m pa jwenn anyen sa vle di menm imajine w tande byen wi m pa jwenn kòb pou anyen pou afe album anyen ditou e ba yo se pa bon yo te bon tou nan pewòl djazè djaz jwe nou menm te konn reziyen nou pou n fè bagay la mache nou reziyen nou men aprè mwen menm zye m pral kòmanse ouvri pou m wè kòman bagay yo prale e mwen menm imajine w brother. M ap granmoun. M gen responsabilite jwenn nan la brother.
Sa vle di m vin wè ke pa gen dan griyen e m wè bagay yo klèman kijan y ap fèt. So, monchè m pa jwenn anyen pou afè al bo m, sa fèt, tout bagay ap mache m cool. Brother m reziyen m. M reziyen m m ap pran bal mwen o fon papa. Men malgre sa yo, bagay ap mal jere, gen bagay ki fanatik pa konprann lè yo rive. Tankou lè djaz a alantoune, eske. E tankou toune sa yo se toune ki peye e yo retoune e. Sa a nou pa menm bezwen rantre ladan l nou kite l pa toune a nou kite l mache. Nou pa paske nou pa plis sou pale bagay kòb paske m di moun yo deja se pa kòb k ap fèt se pa kòb k ap jere vre. Finansyèman si te pou Zenglen you wasn't doing good paske albòm ap ou pa touche. M pral di w grenn bagay la a. Menm bagay m posede ki pi piti an. M pa kwè m ka di se kòb djaz. Se kòb.
Gen anpil moun ki di w engra. Gen anpil moun ki di djaz la antre w, li ban w platfòm pou w ekspoze talan w. Djaz la fè konnen n konnen li ba w rezidans, paske se youn nan pi gwo bagay ki di. Epi depi w fin jwenn rezidans la, konnen w estime djaz la pa bon pou ou ankò. Ki jan w reponn avèk akizasyon sa yo? Bon, premyèman, m pa konprann nan ki kontèks moun yo di ke m engra. E jan m te di l oparavan. Zenglen sim wid jodia donk aprè Bondye se zenglen kel ye tout moun klè sou sa men ann al nan pati engra kilè on moun engra Lè on moun fon bagay pou epi ou pa gen rekonesans se sa m ta konprann. Mwen te ayiti
zenglen al chache m se pa zenglen ki banm viza mwen te gen viza m deja. Ok, m rantre. Admèt, ok, kounye an, ban m elaji kad lan plis pou moun yo konprann sa m pral di a. Si Zenglen al chèche m Ayiti pou m vin la a, menm si m te gen viza m, Zenglen fè m rete isit pou m ka ret nan djaz la paske m te gentan gen viza m deja. Paske Zenglen te wè enterè? Se paske mwen se yon ti jèn ki gen talan, Zenglen gen yon bagay li bezwen nan men m, menm jan mwen menm tou, mwen gen bagay mwen bezwen nan men Zenglen. Zenglen se yon gwo platfòm ke l ye, Son jazz gwo bout manman jazz ki fè anpil bagay liye pa gen okenn ti jèn ki pa ta renmen vin nan zenglen Ditou. men lèm te rete nan zenglen se pa lajan m te wè anvan se lanmou pou jazz lan pou mizik e On rèv zenglen kap retoun kap vin on reyalite paske se te Exactement. toujou rèv ou pou pou entegre Exactement e zenglen e zenglen y al chache m paske mwen gen talan Yeah yo wè donk posibilite a lakay posibilite ou exactement donk nap zenglen jere envesti nap rezoud pwoblèm nan jis pou n Exactement kapab zenglen envesti nan mwen. Paske li konnen ke m ka pote sa l bezwen an pou li. Èske w dakò? Paske si, an nou pa ba tèt nou manti mezanmi, si m ap chwazi fè yon bagay, tande byen wi, mwen gen yon bagay mwen ta renmen fè, m konnen k ap bon pou yon moun, premye bagay m ap fè, m ap gade pou m wè si e pa ti fanmi m mwen te ka mete, si e pa kouzen m, kouzin mwen. Èske w dakò? Donk, otomatikman m vin la m wè Wilfrid, m di Wilfrid, m gen tèl, bon, m gen sa a, m gen tèl bagay m bezwen fè la, se ou m bezwen fè l. Se paske m wè w gen kapasite. Ou konprann nivo reponn a sa ke mwen menm m ap atann de ou an, ke m bezwen nan men w lan. Sinon, ou pa, m pa, m pa, m pap fè l. M pap al vin kote w pou m di w monchè m just pran w konsa paske m just pran w konsa epi m, non. Se paske m konnen ou, sa m bezwen an m ka jwenn li nan men w. Donk, pa gen kesyon de engra nan bagay la. E jan m di l lan, Zenglen se djaz mwen jan m di tout moun e ke. M pa vini pou m pale Zenglen mal, paske Zenglen se djaz mwen monchè. Eske pwosès rezidans ou se Zenglen ki te jere tout bagay de A a Z? Bon,
wi, manadjment lan te jere bagay yo, men gen anpil bagay se madanm mwen ki te jere yo, ou konprann? E gen de bagay tou ki te fèt de konsa Brutus bagay sa yo ki te jere, ou konprann?
Donk, se konsa l te ye. Men, donk, pa gen, sa m pa vle moun yo. M pa vle moun yo konprann li konsa. Kesyon de engra, kòman, paske fò w, fò w poze tèt ou kesyon ki, engra ki lè yon moun engra? Mwen menm mwen di w sa deja, si m sa m ye jodi an la se gras a Zenglen monchè.
E gras a Zenglen. E Zenglen ap toujou rete nan kè m. E se pi gwo, se bagay ki fè m plis mal ke m wè jodi an se konsa sa fini ke, ou konprann, pou mwen menm mwen pa fè pati de djaz la ankò. Pou yo oblije m. pran desizyon sa. M pral jwe Pè m al Ayiti. Paske m t al Ayiti, m gen bagay pou m t al jere lè m rive Ayiti. M fon aksidan. M kwè m te eksplike m te eksplike nan si nan nan ki jan aksidan an te fè rive. Ou konnen pandan m Ayiti m fè aksidan pa gen pyès moun ki te rele m. Pandan w fè aksidan machin. M vin gen moun ki tcheke sou mwen nan djaz lan lè. Bagay yo komanse ap fè gwo pale anpil.
Eske djaz la te okouran? Eske w te. Yo okouran kòm yo pa okouran brother. Bon m fon aksidan li tout kote ou konprann tout moun ap pale de li tout moun ap yon moun paka di m ou nan djaz an w pa konnen. Sa vle di ke okenn moun ni enkli management oubyen. M pral di w yon bagay yo pa wè l pandan m Ayiti. M gen moun nan fanmi mwen ki te get ki ki konn bagay lan ki di m poukisa m oblije rete la. Paske yo santi ke kèt sa kap pase konsa. Mwen di non a nou pa gen de bagay nou pa egzije moun fè pou nou. Ou konprann nou pa egzije nou pa mande paske m toujou di sa m pa mande pèsonn moun renmen m. Renmen an ou konprann ou renmen yon moun ou renmen l menm jan tou menm jan ou wè m jan map pale la. Ou wè moun ki pa renmenm nan pap konprann anyen li pap chèche konprann anyen Ditou. Lap just di sa poul di an kel pa renmenm m pa bon Men ou wè moun ki renmen w lan lap eseye konprann ou Yeah. E ou gen de bagay ou paka chanje ou paka goumen avèl Men èske So. tout èske tout sa ajoute sou fistrasyon paske ou wè Tout wap sa evni ladann vle monchè wap tout. evni vle devlope nan yon enstitisyon aksidan rive depi gen aksidan te gendwa gen mouri gen pye kase ou te gendwa pat janm kapab retounen sou Tout stage sa rive ankò. monchè m sou stage sa aprè.
Lè kounye an la yo vin pale gen m sonje Maestro Brutus tcheke m li di m Wid kòman w ye bagay sa yo m di anfòm Maes m la li di bon nou tande bagay yo kisa k pase kisa ou panse kisa kap kisa kap fèt èske w vle sipò m di non Maes ou pa bezwen enkyete w tout bagay sou kontwòl Maes ou pa bezwen enkyete w mèsi anpil m kontan ke nou panse avè m men tout bagay sou kontwòl e sa m te di Maestro a lè nou pale apre sa m rantre mwen vin jwe a djaz la m pa sonje kote djaz lan t ap jwe m rantre brother m kanpe nan bal la. M rantre gen nèg ki wè m, m te gen yon chapo nan tèt men ki kouvri zye m, m desann li sou zye m, m kanpe. Gen nèg ki wè m k ap teke lòt k ap pale ki pa vin salye m. Apre sa m fè espre m mache m salye tout nèg. Gen nèg ki teke ki pase gen nèg m di w pou jis mwen sot Ayiti pa ekzanp m fè yon mwa Ayiti m rantre isit m fè aksidan pa gen yo pa rele m pou mande m kòman m ye. Manman m fè aksidan menm kout baton brother.
Menm kout baton Djed.
Epi gen yon bagay tou. Mezanmi an nou serye pa ka gen manman m ki fè aksidan pou moun panse ke m pral kite manman m ap soufri oubyen mouri pou m pral jwe pou djaz pou si djaz a gon bagay pou m al jwe epi kite manman m negatif monchè. Epi espesyalman djaz la gen yon Bro m ta prefere pa janm fè mizik ankò men manman m la brother se bagay m pa leve a papa men se bagay m gen nan vi m ki pi chè se manman m brother avèk pitit mwen paske m gon pitit kounye an k pral gen 2 zan. ok. So avè pitit mwen brother kounye sa il di ke banm di yon bagay brother sa ou serye menn ki ki ki moun ki tap kite manmanl ap soufri epi pou li al jwe bal kòman ou tap fè jwe bal sa kijan a ki kè kòman mezanmi fò nou konprann bagay yo m pa m ka konprann pafwa nap fè ti voye moute nou kap bagay men mezanmi fò nou konprann fò nou konprann eseye mete n nan. Po on moun, se pa kouri kritike moun nan, fò nou konprann, mete n nan po moun nan pou n konn kisa l ta, paske gen moun k ap kritike m jodi an, men ki pa konn sa m ap andire, gen pil bagay m pa vle pale, ke m p ap di m kite yo la, men pa gen moun ki konn sa m t ap andire. Men kesyon m ap poze w, èske, kisa w fè djaz ak, paske si tout moun nan djaz la tankou Kenny Sena, nou gen Gongis, nou gen tout moun sa yo. Gen moun ki pa melanje nan bagay moun. Fòm di w byen gen moun ki pa mele nan bagay nan yon seri de bagay. Ok. Ki vle di ke gen moun. Ki just vini, yo vini, yo vin jwe se 2, bon se 2 moun ke m respekte anpil, ki respekte m tou. Ki pa, ki just vini, ki vin fè travay yo, ki pa melanje nan anyen, ki pa konn anyen. Yo just fè travay yo. Wi, ki vin jwe.
Ok. Se sa m ta pral di, kijan fè pou, pou, pou tout moun nan djaz la ta gen pwoblèm avè w? Paske m panse. Pa tout moun ki gen pwoblèm avè m non. Wa monchè, pa tout moun ki gen pwoblèm avè m. Si tout moun nan djaz la ta gen pwoblèm avè m, sèke mwen menm se mwen k pwoblèm nan vre, m gon pwoblèm. Epa tout moun, gen moun ki pa mele nan bagay moun monchè. Sa wap di w la li konsène on ti on ti ou konprann on ti sèk moun, on ti klan, on ti baz. Andedan an? Wi.
E l pa anpil, li ka 2, li ka 3. Ok. So, ki fè l, e m di w sa deja mwen vini, lè m sot Ayiti, m vini, m te gentan deyò nan djaz la. Yo just fòse m pran desizyon an. Ok.
Mwen jis di ke fòs m pran desizyon an. Ou wè ou pat welcome, ou wè espas pa w la gentan konble, kòmsi menm lè w di w prale, sa pat fòs yon negosyasyon, sa pat fòs yon chita pale, tout moun di w tann live la fini, apre live la si w ap kite w a kite, kite w. Bon Brutus te di m ke n ap pale, n ap chita pale, tande byen, Maestro te di m n ap chita pale, apre live la. Hier te te lundi? Hier misye voye yon voice note pou mwen ke m gen la, li di m Wid.